nan depatman sila. Kisa k pase ojust? Nan Gwo Mòn, Latibonit, gen yon gwo kidnaping ki fèt, yon machin ki t ap transpòte 30 moun, ebyen bandi detounen machin sila. Hum! Zak sa fèt nan lannuit 22 pou louvri 23 out 2021, daprè otorite yo nan depatman de Lartibonit. Endividi sa yo reklame on pil lajan pou kapab libere otaj yo. Otobis sila yo detounen ni alòske li t ap rann ni nan Pòdepè, kote bandi yo detounen ni nan zòn yo rele Ti Bwa Dòm, nan komin Gwo Mòn, nan nivo departeman de Larktibonit. Lapolis nasyonal rekipere machin sila, sepandan, otaj yo toujou sou kontwòl bandi ame yo. Antouka fòk nou di ke ensekirite a kontinye ap bay pwoblèm dan la repiblik. Plizyè depatman ak komin peyi Dayiti toujou sou kontwòl endividi ame yo. Pou fè yon ti pasaj nan Pòtoprens fòk ou vrèman entèlijan. Kapital la anpil pwoblèm. Anpil moun nan Matisan oblije al negosye yon trèv avèk bandi ki nan zòn nan. Donk se pou m di nou ke bagay yo vrèman difisil. Ensekirite a, asasina Jovenel Moïse, tranbleman de tè, ebyen m ta kapab di peyi Dayiti gen anpil pwoblèm l ap jere pou kouwè l ye la a paske menm lè gen tout lòt pwoblèm sa yo bandi kontinye ap frape. Leta a pa egziste, fòs de lòd yo menm lè y ap fè ti efò men ekoute yo pa kapab rive palye ak pwoblèm sila paske bandi anvayi tout peyi a. Mwen m panse ke la a Ebyen fòk mesye yo chita pou konnen ki sa y ap fè, ki liy y ap bay peyi sila. N ap fini avèk yon videyo. Yèswa mwen te nan diskisyon avèk de twa fàn sou sa n ta kapab rele yon levanjil rezinyasyon. Écoutez moi se la demokrasi m se yon m ta kapab di ou ta dwe yon kretyen demokrat wi paske gen bagay kap pase nan legliz ebyen ou menm ou pa ka di wi amèn wi e m panse ke legliz gen yon gwo wòl pou l jwe nan sa kap pase la jounen jodi a paske ou gen lenpresyon le fèt ke moun nan li kretyen gon seri de bagay li pa vle antre ladann. Li pa vle antre nan kesyon manifestasyon. Men ekoute, si se kretyen yo y ap atake, ou p ap manifeste? Ou antre nan lojik levanjil rezinyasyon an? Non, sa ne se fè pa. Antouka, m pral kite nou avèk yon ti prèch, sa a m ta kapab di se yon prèch. Menm lè se yon prèch ki bay deja wi, men li evidan pou n tande prèch sa a paske lè yon moun nan legliz, li pa di pou mouri pòv non. Èske se pa vre? Ann tande Bob C. Yo ban nou Bib lan, epi yo pran tè a. Yo pran ban nou Bib lan, yo pran sousòl la. Yo ban nou Bib lan, yo pran dyaman nou. Yo ban nou Bib lan, yo pran boksit nou. Yo ban nou Bib lan, yo pran tout sa nou genyen kòm richès sou sòl la. Epi nou menm nan Bib, nan Bib toutan papa, papa nou anlè, papa nou anlè, toutan n pi pòv isit la, toutan n pi santi fò, toutan n pi sal, nou pral nan syèl. Kòmsi Bondye a menm menm menm, son moun yo jwenn atè.

Le wayòm dè sye e taye an pou papa m se wa epi mwen m pa prens pou papa m se wa m pa prensès mesye an pou papa m nan syèl la pou m pa kòmanse jwi bonè isiba e avan pou m ka lè m rive nan syèl la pou m konn ki fouchèt pou m pran ki vè pou m pran diven ki vè pou m pran chan an. Sa vle di pil moun sal, moun sal, moun ki ap dòmi atè, moun santi fò, moun ki pa gen peny pou penyen tèt, moun ki pa ka bwose dan, se tout moun sa yo k pral nan syèl la. Ebyen syèl la menm on va yo jwenn avèk. Minimòm pil zonbi sa yo k al chita devan malveyan sa yo chak jou ap enjekte de zide gregè nan lespri moun yo. Si moun yo te mwens zonbi yo t ap annik pran egzanp sa. E kay Zache wi Jezi al manje. E kay zache lal manje pyès misye te ye. Zache pat nan youn nan disip yo non zache e moun kontribisyon moun koripsyon kap vann bagay kap lwe moun kap bay se lakay li zache al manje jezi al manje si e kay zebede jezi al manje se kal pwason ki te gen kay zebede wi se vye kal pwason se pa gen youn nan disip yo jezi te kal manje lakay yo non moun yo pa fè bon manje lakay yo moun yo se vye maymoulen blan jezi al manje kay zache ni pyè tou pase kay kote yo pat konn swen anvi di ke kay zache. Gen kouvè. Kay Zache gen ti gato y ap ba ou. Kay Zache gen kremas. Kay Zache gen likè. Kay Zache gen diven. Sa vle di ke lòt bouda chire sa yo k ap mache a Jezi, li pa janm al lakay yo al nan manje. Bon, sa l ap jwenn pou l al manje lakay yo a? Alò, moun ap vin di ou, lè w fè pwogrè, Ou e nan lanfè ou prale. Ebyen, ou wè pandan Zache wè Jezi al manje lakay li a, ou wè Zache al separe kèk bagay, kèk moun li te fè mechanste, li te pran bagay, li te bay a di pousan, a ven pousan, ou wè l remèt moun yo ba yo. E yon lòt bagay ankò, m tande yon bann egare k ap li Bib tèt anba ap di si. Kretyen pa dwe gen zam menm fou nou anraje peryòd Jezi a pi gwo zam ki te gen e epe wi e epe ki te pi gwo zam wi gade sal di Pyè lè Pyè fin koupe zòrèy Malkus li li priye li kole zòrèy la li di Pyè mete epe w ki kote nan fouwo paske li se letènèl dezame. Li ta di Pyè, Ou pa ka ap mache avè m pou gen epe. Li ta di Pyè, Jete epe a, pa mache ak bagay sa a. Epi l di Pyè, M ap gen pou m ale. M ap kite nou. M ap monte kot papa m. Kote ti dam ki fè mate Karayib la? Voye vèsè a pou mwen. Li di, Vann nan Matye. Nan Matye. E ti dam sa bon nan Bib, hein? E Dieud la? L ap pral voye l ban m. Verifye. Nan Matye, li di. Vann sa nou gen. Sak pa gen epe achte yon epe. E si se te kounya Jezi te sou latè avèk vakabon isit, se mitrayèt tankou pam nan li tap fè vye achte. Sa vle di ke lè ou yon vye pastè tèt anba k pa menm fè sètifika ap dekòtik yon bib, ou yon pil egare kanpe devan l ap tande l ap souke tèt. Si se peryòd sa Jezi te sou latè tout nèg yo tap gon mitrayèt nan de yo. Mérite yon klòch Sa vle di ke E louko Louko mwen achte yon lòt klòch Voye ti pa nou an pou nou Donk sa mwen di ou mèt la Nèg yo zonbifye moun yo Yo fè moun yo asepte povrete yo Yo fè moun yo asepte viv nan kras Yo fè moun yo asepte Bon gen pastè k menm di yon kretyen Depi w fin touche kòb la nan travay la E nan legliz la pou w pase pou legliz la pran pa l pou l ba w yon ti rès Gen pastè k di sa wi.

Fò'n sispann zonbifye moun. Anfen fè konprann depi moun nan gen mwayen an e dyab e dyab ou wè Guerrier depi wap fè pwogrè yo di'w nan dyab sa vle di se dyab sèlman k pou fè w fè pwogrè pitit Bondye pa dwe fè pwogrè. Map raple nou sa bann zonbi Jezi pat al manje kay Pyè li pat al manje kay Jan li pat al manje kay Zebede sa vle Zebede e kal pwason k gen bò lanmè a pran lal manje kay Zache men lèl fin manje kay Zache li pa fè Zache disip li Zache pat janm disip li li kite Zache toujou gran nèg.

Bob sa li ye epi ou wè bob li son nan mouda bon to pral lekol hein papam se wa epi map manje pen ak krache inposib mesye. Antouka merci beaucoup la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dire que vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.